Bonswa tout moun, ou menm ki apèn branche, ou menm ki fè pati de lis antrepriz ki te aplike pou ke ou vin genyen plis enfòmasyon oubyen pou w kòmanse mete Jexify nan biznis ou,

ke Martin te byen souvan ap pale de li ki se dijitalizasyon. E m panse ke tout rès sa ke nou pral fè a la, nou pa t ap ka pase outre si ke nou pa pale de dijitalizasyon, si ke nou pa di se ki sa ki dijitalizasyon, se kòman ke Martin te wè l, se kòman ke sa fèt atravè le mond e se kòman ke nou menm nou panse travay pou ke nou menm nou rive patisipe nan pèmèt biznis lokal nou yo kapab rive kòmanse anbrate le pa pou yo kòmanse fè sa dirèkteman. Donk, dijitalizasyon se yon pwosesis mondyal oubyen se yon pwosesis ki egziste kote ke yon pakèt biznis anbrate le pa vè le nimerik, yon pakèt biznis ap travay pou ke yo menm yo pèmèt tout sa ki gen rapò avèk fonksyònman biznis lan, tout sa ki gen rapò avèk fason ke biznis lan fonksyone, fason ke biznis lan vann, fason ke biznis lan entèraji avèk kliyan l e anplwaye l, pou ke yo menm yo pase l nan mond dijital. Byen si gen yon pakèt lòt bagay ki vin avèk dijital, ke se swa enfrastrikti,

menm jan avèk tout ekonomi ki aple a evolye, dijitalizasyon se yon mwayen kote ke biznis lan oubyen peyi a li menm li kapab vin gen yon vektè de kwasans lakay li. Paske yon biznis kounye a ki pa rezime avèk sèlman yon espas fizik, li vin gen posibilite pou l touche plis kliyan, e ki di ke l gen posiblite pou l touche plis kliyan, vle di ke li gen posibilite pou l jenere plis chif dafè. Ko gen anpil biznis ki anbrate le pa vè dijitalizasyon. Petèt ou k ap mande, ok, ki enpòtans dijitalizasyon genyen pou mwen? Poukisa pou m dijitalize biznis mwen? Poukisa pou ke mwen menm mwen mete yon sistèm nan biznis mwen? Poukisa pou m konfye jesyon biznis mwen oubyen poukisa pou m ede, poukisa pou m fè m asiste pa yon outi k ap ede m jere biznis mwen? Enben jisteman, se poukisa? Paske jounen jodi a, mond lan ap tounen otou de nimerik. Nou pa ka bay tèt nou manti, vi nou rezime avèk WhatsApp, Facebook, Instagram e tout sa ki gen rapò avèk social media oubyen platfòm ke nou itilize, ke swa LinkedIn, ke swa lòt platfòm ki genyen pou pou konekte a moun, ke se swa Zoom, etc. Donk, e menm jan tou, biznis Paul la li menm, li vin bezwen evolye. E pou l evolye, evolisyon ke l ap fè a, se embrater le pas vers le numérique. Donk, jounen jodi a, ann pran de ka pratik pou ke plis ou mwen nou ka poze kontèks lan pi byen. Ann di ke ou gon stò ke wap vann, stò la fonksyone fi donk fi donk fizikman nòmal, ou poste sou Facebook ke wap vann, ou gen kliyan ki vin nan biznis ou, biznis ou stil ap mache jan donk jan nou dil la. Men, ou vin remake ke anpil moun plis kontakte w pou yo mande w ki pwodwi w genyen, eske pwodwi sa li la, ki pri l, ki dis ki dat. Sa ou gen dwa pa pote atansyon avè l, men li pran on enèji pou ap plede reponn moun mesaj Pou ap plede di wi m gen sa an stòk, non mwen pa gen sa an stòk, stòk la pral fini, mwen gen tan, mwen gen tan, men ki sesi, men ki sela, etc. Gon pakèt enfòmasyon ke ou bay e gon pakèt tan ou konsakre sèlman pou jere paj Facebook biznis ou. Alenvès, si ke ou gen on platfòm kote ke kliyan kapab monte, pou l plase yon òdè dirèkteman e stòk ou genyen nan biznis lan li senkwonize an tan reyèl avèk stòk ou genyen ki online lan ki reflete sou sit wèb ou yo sou nenpòt sa ke ou te kapab genyen l lan, la ou deja nan yon pwosesis de dijitalizasyon paske ou vin konsakre mwens tan pou ke kliyan sa li menm pou ba l enfòmasyon an, kliyan ka annik monte li wè pwodui ke l gen bezwen, li enterese avè l, li plase kòmand lan ou menm ou resevwa kòmand lan an tan reyèl epi kounye a kòmand sa ou ou met ou fè pwosesing de kòmand lan pou delivre l bay kliyan an. Lè sa a, si w te kapab sèvi 5 a 10 kliyan pa jou, nou ka petèt di ou ka sèvi 50 kliyan pa jou paske tan de repons ou an, tan pou w sèvi yon kliyan, li vin fini pa ogmante. E stil de ka sa yo, yo ale nan yon pakèt bagay. Sa ki vin fè ke pafwa gon seri de biznis ke ou wè moun nan ap jere, ou di biznis lan pa ka grandi, se pa paske moun nan pa fè kòb ki fè biznis lan pa ka grandi, men se paske tou senpleman biznis sa jiska mentnan fason ke l ap jere an, li jere sou papye, Kontabilite l toujou sou papye, stòk lan ap jere sou papye, envantè lan ap fèt sou papye, nenpòt jan w vire l, li stil ap fonksyone avèk papye. E, pi lwen w pral vin jwenn ke nan sosyete ayisyèn nan nou renmen di bon, yo rale lajan nan men nou, yo sesi yo sela. Wi sa yo egziste, nou pa pral kòmante sou yo paske se de faktè sosyolojik ke yo ye, se de faktè kiltirèl ke yo ye. Men, nou menm nou rete kwè ke biznis s on kesyon de chif. Biznis s on kesyon de Kòman w kapab pran desizyon? Biznis s on, donk s on kesyon de ki done mwen gen nan men m pou m pran desizyon. Paske moun k ap fè biznis k ap fè 1 milyon dola a, li petèt pa diferan de ou menm ki gen yon biznis k ap fè 100 mil dola oubyen k ap fè 10 mil dola. Moun k ap fè biznis 1 milyon dola, li petèt gen yon pi bon zouti k ap jere biznis lan pase w, li petèt konsakre plis tan nan pran enfòmasyon ki ka pèmèt biznis li avanse, pwogrese, ke ou menm ki pase plis tan ap fè menm tach repetitif anndan biznis lan. Sa vle di kisa? Ann sipoze ke ou gen yon biznis kote ke yon kliyan ap vin achte chak jou ladann. Men kliyan sa kap vin achte chak jou ladann nan, ou wè kliyan an chak jou, ou salye l, ou konnen l, pafwa ou menm rive ba l kredi. Men moun sa a, si w gen 10 moun konsa, si w gen 50 moun konsa, li enposib pou konnen ki frekans moun sa a achte, Ki lè l souvan achte? Ki pwodui l souvan achte? E lè l achte pwodui sa, konbyen fwa ke l achte l nan yon mwa oubyen nan yon semèn oubyen nan yon pakèt seri de bagay? Ou pral wè ke grann antrepriz lan li menm k ap fè plis kòb pase w la, li gen omwen yon sistèm Excel, li gen omwen yon kontab k ap jere sa yo pou li. E kontab sa kounye a li menm li vin pèmèt li kapab konnen si l ap fè yon pwomosyon, men sou kisa pou l fè pwomosyon, e si l ap fè yon pwomosyon, men kòman pou l fè pwomosyon pou l kapab sible plis kliyan. Se sa ki pral fè ke ou pral wè ke gen yon pakèt biznis an Ayiti, modèl maketing yo toujou menm bagay la. Paske se pa vrèman de moun k ap pran de, ki ap pran de desizyon apati de done ke w gen nan men w. Ou ka wè jounen jodi a, moun nan di w l ap fè yon giveaway, e demen maten lòt la di w l ap fè yon giveaway. Lè w gade donk nan giveaway lan ki s on strateji de marketing anpil biznis an Ayiti itilize, men ou wè nan giveaway lan se menm bagay la. Paske pou la senp bòn rezon, pafwa moun nan li menm li pa konnen kòstòmè ki avè l yo, moun k ap suiv li yo, ki meyè pwofil, ki meyè apwòch pou l gen avèk yo. E pou konn meyè pwofil, pou konn meyè apwòch ki gen avèk kliyan w lan, gen plizyè metòd. Swa w ap fè kòstòmè fid, donk fidbak, ou poze kesyon, ou poze kliyan kesyon sou pwodui an, ou poze kliyan an kesyon sou atant li de antrepriz lan, ou itilize eksperyans kliyan an, eksperyans ke w ap ofri kliyan an pou kapab rann biznis lan pi pèfòman pou kliyan an. E le fè ke biznis lan vin pi pèfòman pou kliyan an kounye a, ou menm ou vin gen posibilite pou fè plis kòb avèk kliyan sa kounye a. E de la etan, menm kanpay marketing nou pral fè yo, li vin ale o de la de on senp kesyon ke se fèt dè pè fòm bay 20 pousan fò bon fòm bay 30 pousan donk rediksyon paske ou vin gen done nan men w pou kapab pran meyè meyè donk desizyon vizavi biznis ou an paske Se pa paske tèl strateji mache pou entèl nan tèl moman ke l oblije mache pou dot nan tèl moman. E tout sa yo, tout fason pou jere kliyan, tout fason pou reponn kliyan, tout fason pou konnen lè ki tèl pwodui k ap mache, ki pwodui moun plis achte nan men w, pou balanse stòk ou, pou balanse tout sa ki gen rapò avèk fason biznis lan fonksyone, li pase pou yon pwosesis de dijitalizasyon. E pwosesis de dijitalizasyon an, Li ale pi lwen toujou. Nan penpòt sektè ke moun nan te ka gen. Ann pran le ka de moun ki nan sektè restorasyon an. Jounen jodi a la, anpil moun pa renmen deplase pou al manje nan yon restoran. E moun sa yo byen souvan, li ta preferab ke si pa egzanp ou gen yon restoran, ou devlope yon modèl kote ke moun nan li menm, li ka petèt kòmande a distans epi yon moun vin delivre l epi l peye. Men, se pa anpil bis ann Ayiti ki ka fè sa. Konbyen apèl moun nan ka resevwa dirèkteman nan yon jounen pou l ap trete kòmand? E tout mank denfrastrikti sa yo ki genyen an, li vin fè ke gen yon pakèt bagay ke biznis ki an Ayiti yo, small biznis yo menm, yo pa kapab evolye nan mond dijital. Sèt, gen de, gen yon pakèt de konpani ki fè yon pakèt bagay an Ayiti, ki pote yon pakèt solisyon, ke se swa o nivo de pèyman, ke se swa o nivo de jesyon, ke se swa o nivo de asistans de antrepriz. Men, nou menm o sen de Marketip, nou rete kwè ke dijitalizasyon yon biznis se tout yon pwosesis. E pwosesis sa li menm, ekip Marketip lan, li mete ke li disponib pou ke li akonpanye biznisman an Ayiti ladann. Sètadi ke, ke se swa nan fason ke w ap jere imaj ou an liy, ke se swa nan bon zouti pou jere biznis ou pi byen, ke se swa nan ede w bati on wèbsayt pou vann pwodwi w, pou vann mak biznis ou pi byen, sètadi ke se pa paske ou gen on biznis konsiltasyon ki vle di ou pa ka gen on wèbsayt pou ke on moun li menm, li vin kontakte w. Ou ka gen on wèbsayt petèt lè lè moun nan vini, moun nan ap wè kalandriye w, moun nan ap wè ki lè w disponib e konbyen kòb ou takse pa è pou on konsiltasyon, lè sa a, ou gen on sitwèb kote ke ou ka gen 10, 15, 20, 25 booking, nan yon mwa e ke ou gentan konnen egzakteman pou mwa sa a, men ki moun, men pou ki sa moun yo te plis book mwen, men konbyen tan yo te fè pou book mwen, e men ki modèl ki plis mache. Donk sa vle di ke pe enpòt modèl biznis ke ou gen an, pe enpòt sa ke wap fè a, ke swa ede w jwenn meyè estrateji pou ke ou vann pwodwi lan online, ke se swa jwenn, ke swa travay avèk ou jwenn meyè pwodwi an, ke swa travay avèk ou jwenn meyè sèvis lan, ke swa travay avèk ou jwenn meyè platfòm pou travay lan, Market It li menm, li bay tèt li misyon pou li asiste, pou li ede business an Ayiti rive jwenn bon zouti pou yo fè sa. Se sa ki fè ke nou menm, nou di ke n ap travay pou nou ede business yo pase dijital. E nou ale 4 fwa pi lwen toujou. Nou di yo, menm lè w pa gen patant, N ap ede w pase dijital. Paske li son bagay ke anpil ekonomis pale de li, gen anpil rapò ki pale de li, ministè komès pale de li. Wi nou gen yon pakèt antrepriz an Ayiti men nou gen yon pakèt antrepriz k ap fonksyone dan le fòmèl. Mwen pa ka bay de chif paske pa gen de rapò piblik ki fèt pandan dènye ane sa yo sou li. Men li pa sanse ke w ap pi fasil jwenn yon moun di l pral kòmanse yon ti biznis la, li achte afè l an gwo e an detay l ap revann san ke li menm li pa gen yon biznis. E sa kounye a ki vin bay kisa? Lè ke ou gon biznis li pa anrejistre nan kad legal, biznis sa ke ou genyen an li pa gon bon sistèm de jesyon ki pou jerel, ou pa ka fè envantè ladann, ou pa ka konnen ki pwodwi k plis vann, menm lè ke biznis sa li menm li ta vle grandi nan lòt etap pou al fè yon prè labank, pou al fè yon ekip seri de bagay, ou vin nan enkapasite pou fè yo, paske a la baz, baz biznis lan li menm li pat byen striktire, li pat byen monte pou l te kapab avanse. Ou menm jounen jodi a ou kapab di bon ok, ki ki avantaj, ki opòtinite Digitalize Bizou gen pou Digitalize Bizou se mwayen pou ke ou menm pou fokis sou sa ki enpòtan pou ou nan biznis ou. Se devlope biznis ou. Chèche fè patenarya, chèche jwenn a kiyès pou m di l, chèche jwenn ki pwodui, ki sèvis, ki sa kliyan gen bo gen bezwen, ki sa m ka pote de new, kòman m ka fè pou m fè plis moun enterese a pwodui m, kòman m ka fè pou m atire plis kliyan, Dijitalize biznis se pèmèt biznis ou grandi epi ou menm antanke moun ki chwazi fè biznis pou kontinye fè sa w pi renmen an ki se rezoud pwoblèm moun, pèmèt moun achte pwodwi oubyen sèvis ou epi sa ke tout bizsmann renmen, fè lajan. Donk, Market It li menm, li mete li disponib pou l travay avèk nenpòt ki biznis nan kondisyon sa yo pou l ede w avanse, pou l ede w jwenn meyè solisyon ki ap vini. Se nan menm kad sa ki fè ke Depi on bon bout tan, Market It li menm, lap komèsyalize on pwodui sou mache a ki rele Jexify, ki son sistèm de jesyon kote ke antrepriz Jexify li menm, li genyen diferant sistèm de jesyon ke li menm li mete disponib sou mache a pou diferant sektè, ke se swa Jexipos ki oryante vè moun ki nan distribisyon, vè moun ki nan vant de pwodui, sètadi ke ke swa kenkayri,

oubyen nenpòt, m pa konnen, bon nenpòt sa ke l te ka, in fwa ke l son lekòl, ou kapab itilize Jixi School. Si se ou menm, pa egzanp, w ap vann kou, w ap fè tutoring, w ap fè yon ekip seri de bagay, ou ka itize donk Jixi School. Si w ap fè fòmasyon entansif pou moun, ou ka use Jixi School. E pi lwen, nou gen Jixi Biz ki oryante vè biznis k ap vann pwodui avèk sè, donk sèvis yo, ki pa fòseman gen stock, ki pa fòseman gen de pwodui ke y ap vann ki stoke lakay yo kote ke yo bezwen POS, men ki jis bezwen kapab emèt de fakti, ki jis petèt kapab bezwen emèt de pwofòma, nou menm nou pèmèt yo gen Jxibizz ki pèmèt yo fè sa. E pou ale pi lwen nou gen Jximanager, nou gen Jxify Doc Manager ki se yon sòt de platfòm jeneral ki pèmèt ou menm ki ta genyen plizyè biznis, ou pa oblije fè diferant aplikasyon lakay nou. Ou pa oblije gen diferant kont lakay nou. Ou pa oblije pou chak biznis pou gon kont lakay nou pou ap fè KYC, pou ap fè KYB, kote ke nap mande w pil enfòmasyon sou ou, pil enfòmasyon sou biznis ou. A pati de Jektify Manager, ou kapab jere tout sa ki gen rapò avèk biznis ou. Sètadi ke si jodi a la ou gon store, ou ka aplike pou nou mete Jekti POS nan biznis lan pou ou. Demen maten w di bon map gen yon lòt store, map m bezwen mete yon lòt sistèm POS, ou reaplike ankò, eksetera, eksetera. Sètadi ke apati de Jèksè Manadjè, se vrèman sa ke n te ka rele yon manadjè kap ede w jere tout lòt biznis ou genyen lakay nou, aksè pou tout lòt biznis ki kapab lakay nou. E pou ale pi lwen, nou gen yon sistèm ki dedye dirèkteman pou moun ki nan sektè rezèvasyon, sètadi ke keseswa otèl, keseswa moun ki ap fè sèvis booking, eksetera. Pou konkli, mwen panse ke an gwo, mwen di nou an pakèt bagay de Jexify, ke nou petèt pral gen pou nou dekouvri dan dè tutoriel ki pral fèt an fòma video, kote ke mwen menm mwen pral pran leson pou m montre nou diferant bagay ki donk ki gen an dè sistèm nan, e ke nou menm kounye a la lè nou pase nan etap kote ke nou aksepte peye adezyon sistèm nan, nou aksepte rantre nan sistèm nan pou ke nou menm nou kapab mete l nan biznis nou, n ap kapab kòmanse, n ap ka resevwa dè fòmasyon ki pèsonalize an fonksyon de tip de biznis ou an, kote ke n ap ede w, n ap voye dè teknisyen k ap vin sètòp biznis lan pou ou, n ap voye dè teknisyen k ap vin fòme ekip ou an, epi apati de la w ap gen akonpanyoman avèk Market It pandan yon ane ki pou ede w kòmanse pwosesis pou ou menm ou pèmèt buisson an li menm li dijitalize tèt li e ke pou ou menm ou kapab rantre plis lajan pou buisson an kapab an pi bon sante e pou l ka fonksyone 24 è sou 24, 7 jou sou 7.